Bonjou, bonswa tout moun e jodi a nou byen kontan avèk ou sou chanèl youtube la e ki se Engles Promo e jodi a nou pral pataje yon lòt videyo avè nou e ki enpòtan pou nou pa di ekstrememan enpòtan e Kòman ke ou kapab lokalize yon moun alèd de WhatsApp li? Sa vle di, se dènye teknoloji a ap avanse, gen yon pakèt bagay nou ka fè avèk telefòn nou, spesyalman aplikasyon WhatsApp. Nou pral swiv ansanm avèk mwen kòman ou kapab lokalize yon moun sou WhatsApp li. Sa vle di nan kèlkeswa andwa li, kèlkeswa kote li ye, kèlkeswa vil ou eta ke li ye a, alèd de WhatsApp l ap itilize a, w ap gen kontwòl li. Yon egzanp, si moun sa li lekòl, wap wèl lekòl, si li nan la li nan mache, nan makèt, kèlkeswa kote li a wap wèl. Pa egzanp e anpil fwa e moun aprann bay manti nan telefòn. Ebyen avèk metòd sa e lap difisil pou yon moun baw manti. E egzanp moun nan timoun nan ou voyel lekòl, lè w konnen li lekòl, li nan otèl, li nan baz lap bwè epi lèl tèks ou mesaj ou di e kòkòt kote w ye la, zanmi pam kote w ye la, mon amour, bébé kote w ye, li di a m lekòl la wi, wap gentan wè son manti l ye paske pozisyon l nan lap di men ki kote l ye ebyen wap kapab idantifye moun sa sil bay ou manti e nap raple ou menm si w potko abone a chanèl la al fè sa kounya la e pou n kapab gen plis e videyo pou n kapab gen plis enfòmasyon toujou subscribe kite kòmantè ou tou si w gen yon bagay ou anvi di ke ou pa konprann e Engels la pou li ede w pou l pote limyè pou ou an al swiv kòman w kapab abò. E si ou prè a moun nan, ou ka pran lokalizasyon an pou kont ou. Men si ou pa prè a moun nan, se moun nan ki pou voye lokalizasyon an ba ou. Men, pou fè sa, fòk ou pa fè l nan yon sans ke ou dis dat, epi gen yon lòt metòd tou, paske gen de aspè, nou pa ka pran l nan sans negatif la sèlman. Pa egzanp, e si yon moun ap vin lakay mwen, Ke m pap ka al chache l li pa konn adrès lakay mwen e si son taxi lap pran m annik voye lokalizasyon an ba li otomatikman m voye lokalizasyon an ba li lap annik moutre chofè taxi a lap vin lakay mwen dwat oubyen si m bal lakay zanmi an tou e m pa konn ka la el pap ka vin chache m li okipe a lèt de lokalizasyon l voye ban mwen m bal lakay li dwat map annik rive m toke pòt la ann al gade kòman sa fèt. E premyèman nap moute sou WhatsApp nou, sou bwat de dyalòg WhatsApp nou, e bay zanmi ke ou vle voye lokalizasyon ou, oubyen zanmi an kap voye lokalizasyon an ba ou a, e lè w gade nan liy kote pou kapab chate pou ekri a, wap wè gen yon ti pensèt, e ladann nou konn klike pou nou kapab voye foto, e odyo, kelkeswa e tip de. objè a ke nap voye ale a, ou konprann dispozisyon yo. E nap klike sou li, epi nap wè yon sou menu, nap wè lokalizasyon. E nap klike sou lokalizasyon. E lè w klike sou lokalizasyon an, e fè an sòt ke GPS ou aktive. Si GPS ou a pa aktive sou telefòn pa w la, e lap mande w pou al aktive l, epi lap voye w sou GPS la dwat, ou ap annik kwoche aktivasyon, li aktive epi wap wè gen lokalizasyon an liy an dirèk sa vle di m ka voye yon lokalizasyon bay moun nan pandan ke m tou an dirèk nan moman ke map movimante map mache m nan yon espas m voye l an dirèk men apresa si m etèn telefòn mwen li pap sipòte ankò men lèm voye lokalizasyon an nòmal moun nan pe enpòt jou kel ye a te mèt te etenn telefòn li le moman ou li ouvril map rejwenn li ankò ou konprann se trè senp trè fasil e nou wè ikon lokalizasyon an E nap klike sou lokalizasyon an si w vle voye gen yon nonb de an tou ou vle voye l pou 1 semèn e 3 èdtan 4 èdtan 5 èdtan wap jwenn tout la fè ansòt ke nou byen asiste videyo sa pou nou kapab retni yo e pa bliye kite kòmantè yo la m la pou m reponn a tout sijestyon yo si nou ta gen yon yon enkonvenyan pa ezite pale l nan kòmantè epi